Se yon plezi pou nou kapab rantre lakay ou aswè ansanm avèk yon nouvo titoryèl E deja se yon plezi pou nou menm Donk, jan ke ou kapab gade li nan minyati lan ansanm avèk Tit videyo a, Nou jis pral montre w nan ki fason, kijan ou ka mete yon miniature nan videyo YouTube ou. Donk se yon fason ki pi senp e pi rapid ke nou vle vin montre ou kijan ou kapab mete yon miniature nan videyo YouTube ou an. Donk pa bliye, avan mwen ale pi lwen, Si w renmen ide an bay video yon like epi pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la pou w kapab fè pati de fanmi an paske chanèl sa li la pou l pale de choz sosyal ki ap pase nan mond lan epi tou nou la pou nou pote anpil bagay pou ki konsène de vwayaj. Epi tou nou la tou pou nou baw bon aplikasyon sou telefòn ou. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Ok an nou retounen nan videyo an. Kisa an reyalite kisa yon minyati ye? Nan bon kreyòl lan, minyati lan se bèl imaj ou wè ki parèt avan ou wè videyo an, avan ou klike nan videyo an. Sa vle di imaj ki di w men tèl bagay ki nan videyo an. Imaj ki dekri videyo an. Sa vle di an swa se bote videyo an. Donk ou menm kap fè videyo. ki pa mete yon miniature sou li m ka sanse di ou manke anpil paske videyo an li li ede w a li ede w a rale moun li ede w a rale de fan donk pou vin gade videyo lan donk se akoz de miniature lan ki son bote ok kounye a an nou ale pou nou kapab fè yon miniature pou nou kapab anrejistre yon miniature nan videyo an Wap just ale sou play store epi lè w rive sou play store ou pral klike YouTube studio YouTube studio ok lè w rive sou YouTube studio lap just vwala mwen m te deja gen l deja wap wè li make ouvrir dok nap ouvri l dok avan m ale pi lwen mwen salye tout ansyen abòne m yo. Tout nouvo abòne m yo deja mwen di nou mèsi paske nou chwazi ap kore mwen. N ap ale nan ouvrir. Vwala. Pa bliye pou w mete yon miniature nan videyo YouTube ou fòk ou deja voye videyo an pa YouTube. sou lòt aplikasyon youtube ke ou genyen an, an aprè lè li fini lap trete lè videyo ap trete, byen antandi lè lap trete kounye ou wap vini sou youtube studio an epi ou kapab ale metel ok yon egzanp map ba nou m pa konn sim gen videyo la a wap prale nan videyo wè ou klike la epi wale nan videyo ok ok lap mache. Vwala pou nou ale nan video banm wè eskem gen video la ki pa gen miniature m sonje m te gen video ok ok ok ok ok pa egzanp nap pran sa men bon tou gado nap pranl ok eske ou wè ti kreyon ki anlè tèt video. Ti kreyon ki anlè tèt videyo an wap klike sou li. Wap klike sou ti kreyon an epi otomatikman epi kounye an wap klike sou menm ti kreyon ki sou videyo an. Wè? Videyo an li sou videyo an. Tap. Ou klike sou li. Ok. Èske w remake kote ki make Miniature personnalisée? W ap klike nan Miniature personnalisée. Ok. Konnye a l ap voye w, li pral ba w espas pou w ale nan galri telefòn ou an. Donk, m konseye w fè sa pito. Ok. Vwala. Bon, an reyalite m pa t gentan prepare yon miniature. Pou m pat gentan prepare yon miniature pou video sa. Men kom se yon egzanp m vle byen ba nou egzanp lan. Ban m wè eske m ka jwenn yon miniature pou li. M pa gen miniature non mezanmi. Ok ban m wè si sa ap kapab pase m pa travay li m pa konnen. Ok lè w fin pran l epi wap seleksyonel. Ou seleksyonel. Epi wap make wap ale nan anrejistre. Vwala kounya minyati lan ap anrejistre sou videyo. Vwala. Modifikasyon anrejistre. Ou wè la li gentan anrejistre sou videyo an. Kounya wap klike sou YouTube lan pou al gade kòman li ye. Eske koman anjistreman ye. M pa kwè youtube ap gentan metel non souple. Nap fè yon esèy pou nou wè. Vwala. Ou wè li? Ou wè? Eske ou wè imaj la? Imaj la gentan update donk nan video a. Vwala. Video an gentan update. Donk. Deja se te yon plezi pou nou te kapab ansanm avèk nou e tanpri silvouplè si w te renmen ide an, si w te renmen videyo an ba nou yon like epi pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la pou kapab toujou rete konekte avè nou pou kapab motive nou tou pou travay ke nou ta fè an. Rete lakay ou, lave men w se priyorite ke Bondye kapab beni w.